Sak fèm fè efò mwen traduil pou ke menm si wap viv an Ayiti pou ke ou konprann. Menm si ke tradiksyon pa 100 pou 100 men mwen fè anpil efò poum tradui sam kapab. E msur ke sa kem di yo nan tradiksyon yo se sa. Time African start supporting one another.
Yn fwa ke Afriken, pou n pa di Ayisyen, kòmanse sipòte yonn lòt.
What do you think is gonna happen? I mean, apart from colonization, you know.
Ki lòt bagay ou panse ki ka rive mizapa de kolonize mond lan, tout mond lan? It's a long way to go, but we start. Donk se son chemen ki long. Got it.
Now when you look at people like a Nelson Mandela, we look at people like a Patrice Lumumba. Se yon chemen ki long, men lè n gade moun tankou Nelson Mandela, tankou e. Jenòm sa ki nan foto a m pa m pa raplem non l byen banm eseye pran non l byen. Thing is gonna happen I mean apart from colonization. Yeah you know it's a long way to go but we started now. Ok se yon chemen ki long nou pral chemen an long men li deja kòmanse nou kòmanse l travay ke lap fè la se kòmansman sa. When you look at people like. Lè w gade Lè w pran kòm modèl moun tankou Nelson Mandela. Nelson Mandela.
We look up people like Patrice Lumumba. Patrice.
We talk about people like Rwagasore. Rwagasore.
We have to be like these heroes. Hey, nou sipoze fè menm bagay avèk yo. Nou menm jèn Ayisyen lè nou gade, lè nou pran kòm modèl Henri Christophe, Dessalines, Toussaint, Capois la Mort. Fò n kòmanse fè de bagay menm jan avèk yo. Ki sa jenerasyon pa nou an fè tankou Kristòf ki konparab a Sitadèl, ki konparab a Palè San Sousi pou n site sa yo sèlman? Ebyen fò n pran moun sa yo, jèn Ayisyen kòm modèl pou n fè de bagay ki gran Se pa fè antre parantèz yon ti vilaj mwen wè ke yo fè bò otwou ti koulin. Se pa sa! Lè w konpare, se pa de bagay ki konparab non, men si antre parantèz nou fè yon konparezon antre sa Anri Kistòf fè Sitadèl epi gad sa jenerasyon an pa nou an fè tankou vilaj ti koulin sa ki devan inivèsite limonad la Sa, sa fè m hont. Sa fè m hont. Ebyen, nan videyo sa, jèn Fabrice vle di nou ke ann pran ansyen yo kòm modèl, Desalin, Anri Kristòf, Kapra Lamò pou n site sa yo sèlman. You see the Africans we like to be kind of pushy back like you know that's for those no no no. Donk nou menm Afriken, Ayisyen nou renmen Msi retni nou met msi retisan nan sans di bon sa se pou lot moun se pou ki sesi. This is the time my friend. Se moman sa a. Il est il est tan se se moman sa a.
This is the new era. Se yon nouvèl ère. Se yon nouvèl ère.
For Africa. Yo, se moman Africa. Se moman Ayiti. Moman sa se moman Ayiti. So all the diaspora ako all the diaspora Burundians oh. Mwen fè apèl a tout dyaspora tout Burundian tout Ayisyen tout dyaspora Ayisyen m fè apèl a nou. All African diaspora come back home. Retounen lakay nou. Let's build and let's showcase what Africa is capable of. Ann bati, ann konstwi epi ann moutre sa Afriken ka fè, sa Ayisyen ka fè, sa Ayiti vo. Because Africa, you see, when you go in his. Paske Afrika, lè w ale nan istwa, lè w al fouye istwa. Ri, Africa used to be the superpower. Afrika
te konn yon sipè pwisan Dans l'histoire, dans le passé, si nal fouye istwa, bon nou menm ayisyen nou pa menm bezwen al fouye istwa. Tout ayisyen konn sa. Ayisyen fè l'histoire. Ayisyen te la perle des Antilles. Ayisyen dans un tan se te yon koloni ki te konn bay sik pou tout mond lan. Donk ann fè valè Haiti. The global super power we talk about somebody like um Massa Moussa who was. Sa lap pale de yon ansyen ancêtre. The richest man in the world like in history. Yon yon afriken ki te moun ki pi rich nan listwa. Donk mwen pa konn istwa sa men se swa se sa jèn Fabrice pataje avèk nou nan video sa. But then where did we go wrong? Kisa nou fè mal kisa yow sak pase nou. You know what I mean so let's wake up my friend. Ann reveye nou ann reveye nou. Africa is a sleeping lion. Hey!
Africa se yon lyon kap dòmi menm jan Ayiti se yon yon lyon kap dòmi. Mwen pa konnen ki anestezi yo ba ayisyen, ki piqûre, ki enjeksyon yo ba ayisyen. Men, tout jèn Ayisyen ta sipoze konnen ke nou menm nou fè listwa, nou te bat lame ki te pi pwisan nan mond lan. Nou te la pèl dè Zantiy. Donk, nou gen sa nan san nou. Pou pa konnen ki sa k fèt, fò n chache sa k fèt ki fè ke nou nan nivo sa. Menm jan avèk Afrik, Ayisyen, Ayiti se yon lyon k ap dòmi. Ann reveye nou! Somebody's poking it it's about to roll if you look at this camera if you look at my phone there is a mineral came from Congo. Donk, si w gade telefòn mwen, nan imaj ki nan telefòn, si w gade imaj ki nan telefòn mwen, gen yon minrè, yon mineral, If you look at, you know. yon mineral ki Ou k trouve selman o kongo.
But then where did we go wrong? Ann rete ann de. You know what I mean?
So let's wake up my friend. Ann reveye nou. Africa is a sleeping lion. Somebody is poking it. It's about to roar. If you look at this camera, if you look at my phone, Si w gade nan there is a telefòn mwen.
mineral came from Congo.
Yes, gen yon mineral oubyen yon mineral ki soti, k trouve selman o kongo. If you look at you know a plane could not fly, a television could not work without a mineral from Congo. Hoo.
Si wap si w gade nan telefòn mwen wap wè m gen yon foto de yon minrè, yon mineral ke w twouve sèlman o Kongo. Avyon pa ka dekole san mineral sa oubyen minrè sa. Televizyon pa ka limen san mineral oubyen san minrè sa a. Epi Kongo pa rich, pa yon peyi rich. Kongo pa fabrike avyon. Mwen pa menm kwè Kongo fabrike televizyon.
So those who been stealing from us. Moun ki toujou ap vòlè afè nou.
Time is over now. Hey!
Tan rive. Se fini! Jèn Afriken yo kòmanse reveye yo. E ou menm tou jèn Ayisyen, nou menm jèn Ayisyen nou dwe reveye nou. Let's wake up, ann reveye nou. Videyo a yon pti, yon pti peu long men mesaj kap veyikile anndan videyo sa. se enteresan. The African let's unite and let's go colonize the other side of the world you see what I'm. Afriken ann ini epi al kolonize lòt bò mond lan ayisyen ann ini nou. Mean because we had a great leader whose name Muammar Gaddafi. Nou gen yon nou gen yon gran lidè ki rele Kadhafi. This man has a great dream. Hey, nèg sa gen yon gran rèv. He had a great dream that he wanted Africa to unite.
E pa manti, Kadhafi, e yo fè konnen ke yonn nan bagay ki fè ke Kadhafi te, yo te asasine Kadhafi se paske li te vle ke tout peyi an Afrik ini, ke Afrik ka vin yon sèl peyi. Li te vle fè menm jan avèk Lèzetazini, Eta Zini. Hum.
Now I want you to imagine, I want the Africans to imagine, imagine United States of Africa. Etazini Dafrik. One army. Yon ame. Ho ho!
Yon sèl ame. Eta Zini Dafrik. Yon sèl ame.

Yon sèl pèpl men ki divize pa kolonizasyon. By our colonizers. Pa pa moun ki te kolonize yo. Nou se yon sèl pèpl men nou te jis divize pa moun ki te kolonize yo. Ki te kolonize nou yo. But anyway
I want us to go back a little bit.
M ta anvi ou retounen, nou fè yon ti tounen. Donk se lwa, se la ke jèn Fabrice pral rakonte kote l soti pou l rive la. Nou wè ke enfliyansè la fin kite l pale epi li ramne n nan istwa ki enterese nou an. Move from Australia. Kòman w te fè

Epi bon, li te vin gen yon gè sivil o Burundi pandan yon bon ti tan.
Donk, te gen yon gè sivil ki te kòmanse o Burundi apati de 1993, si m byen sezi ane a. And I was only one years old. E li menm li te gen sèlman ennan. So my family and I we fleed to Rwanda. E paran l avèk li menm yo te kite Burundi pou ale o Rwanda. Rwanda refugee camp. Pou ale nan yon kan de refijye o Rwanda. Yo kite Burundi apre ke gè sivil la kòmanse, li menm ansanm avèk paran l, y ale nan yon

Donk aprè ke yo fin kite Burundi swit a gè sivil la pou yo al refijye yo o Rwanda, vin gen yon jenosid o Rwanda. Yo pral oblije kite Rwanda pou yo tounen o Burundi kote ke yo te pèdi tout bagay. Yo te pèdi tout bagay paske si nou kite kay nou akoz yon gè sivil nou ale, donk lè w tounen ou pap jwenn anyen. Donk yo te tounen, yo oblije retounen Burundi

without school. E li vle remèsye sè l paske l te ede l rete lekòl. And you know I became a street boy. E li te vin tounen yon Li te vin an kèlke sòt sanzabri, yon sòt de sanzabri, yon timoun de ri. Give up school. Li kite lekòl. It was so crazy I got to the point of sniffing petrol. E
Bagay la te tèlman grav, li rive, m te rive non pwen ke, kote ke m tap snife petwòl, gaz, e sa pa twò diferan tou pou reyalite pa nou an. Mwen konnen ke gen de jèn Ayiti ki snife yon bagay yo rele, e, Tinè, bon nan zòn nan nò yo rele sa tinè m pa konnen kouman sa rele nan lòt zòn, m kwè ke tinè sa se bagay ke moun k ap fè sèkèy itilize, yon sòt de pwodui oubyen moun k ap fè ebenist itilize bagay sa, donk mwen konnen dè jèn sitou nan nò. ki aspire, ki inale bagay sa a, ki rele tinè a, li menm nan pakou l antan ke jèn, fèt ke paran l te mouri trè to, li te rive nan yon pwen kote ke li t ap, li te lage nan lari, e li te arive ap inale

Misye di egzakteman, se te vrèman tèrib. I was only eight.
M te gen sèlman uit an. Transferred into nine. M te gen uit an, m ta pral gen nevan. Yeah. So, what it is is that, after that, my sister who was in refugee camp came here to visit.
Donk, pandan peryòd sa a oubyen nan moman sa a, m gen sè m ki te

a lòt sè ki tap ki te ansanm avèk misye yo o Burundi epi yo te voye misye nan kan de refijye kote sè a te ye an Tanzani an. J come da we might get uh you know visas uh we might go to somewhere protected. Petèt ke misye a va jwenn yon yon viza oubyen yon moun adopte l pwoteje l, etc. So I went to Tanzania refugee camp. Epi efektivman li te ale nan kan de refijye ki an Tanzani an. And I thought it was gonna be great, by the end. E li te panse ke li ta pral jenyal, manyifik. Ended up being terrible. E
malerezman li te fini pa Mizerab terrible! In a Tanzania refugee camp, it was hell.
Nan kan de refijye ki te o Tanzani an, se te yon lanfè.
There wasn't food. Pa t genyen manje. You know, the UN used to bring us food for. Nasyon zini te Kon ba yo manje oubyen voye manje pou yo pou. thinking that it would only it would last us for two weeks but it would only last us for one week. So, Nasyon zini te Kon voye manje panse ke manje a ka fè 2 semèn men malerezman manje a fè sèlman yon semèn.
So for the rest of the time we had to go and work for the locals. E Dans la majorité du temps, la plupart du temps, yo te oblije al travay pou moun nan zòn nan.
And their schooling system was really poor. E sistèm skolè la te vrèman pauvre, te vrèman ba. You know, you would ended up marching at school for more than fifty minutes. E Ou te konn jan ke li egziste an Ayiti a, pou ale lekòl se mache oblije mache pandan 15 minit anviwon. Bay fout! A pye.
Bon, depi m di mache, se nòmalman se a pye. You know?
And there's no electricity, Pa gen there is kouran. no dreams, you don't wake up thinking that I'm go to job and think. Pa gen djòb,

e anndan kan de refijye sa a. You know so I been there one year but it was the terrible time of my life. E lefètke l te sitiyasyon te konsa nan kan de refijye a, m fè ennan nan kan de refijye sa a, se te yon moman ki te pi tèrib nan vi m. You know and God does great we go.

non existe. Ki pat menm egziste. Wè se sal di banm wè tounen. I'm from Burundi so I had to become somebody Yes m. who was Dieudonne did non existe. Ok li sipoze li te oblije pran yon lòt idantite de yon lòt moun ki pat menm ki pat egziste. And you see me right now I don't even know when I was born. Li pa menm

Because he died when I was really young. Paske li te mouri lè ke m te trè jèn. So I couldn't, I couldn't remember his last name. Mwen pa t ka sonje prenon l.
So the white man. Non, e, non fanmi li, m kwè. Non fanmi li. Says, You know what, for this woman you are stealing this child. E yo te arive di ke sè l la Se vòlè l vòlè misye. Therefore we going to do a DNA test. Paske nou pral oblije fè yon tès adn. And see if it matches. Pou wè ke si yo konparab kòm tray sa yo idantitè ou byen yo yo menm yon tès yon tès yon tès adn pou wè si yo menm si yo matche. Now the people from refugee camp started saying oh it could not match, it might. E tout moun nan kan de refijye a tap di, non, e enposib, yo pa ka similè, yo pa ka sanble, yo pa ka match. not match.
So it was the time we called God and. E se te moman sa a yo te priye, said, yo te rele Please Bondye. reveal yourself to us.
Bondye, kòman m te ka di sa, reveal yourself, revele w, Bondye, parèt, vin sove nou. us, because we can't go back to Burundi. Paske nou pa ka tounen o Burundi. Our life has it's on a finish line. Hey!
Tankou se te dènye moman pou yo, dènyè opòtinite.
And by God grace, we got accepted by a country we never knew anything about. E gras Bondye, Yo te aksepte pa yon peyi ke yo pat konnen anyen de li. And funny enough, there was a. E sak pi bèl la, sak pi enteresan an. Huge community of people, refugees, who because the, you know, the education system, most of them did not get that chance, so. They start and saying that we shouldn't go to Australia because. E le fèt ke yo te nan yon kan de refijye ki te gen anpil moun e anpil nan yo akoz de edikasyon oubyen movèz edikasyon, ba edikasyon ke yo te genyen. Because white people eat black. Paske yo te toujou di yo pa ale nan peyi sa a paske blan. Black people.
Blan, banm tounen l pou nou byen tande.

m pa vle di analfabèt men nivo edikasyon yo te ba, yo di yo pi, yo te di misye avèk sela piga yo ale an Ostrali paske blan manje nwa.
And they say we couldn't go to Australia because they will make our body out of, they will make soap out of our body. They make it Sou pa wè sa sa pa pa m konn dan jezi la non la li m pa konn dwe. Swa poud ki se si avèk kò misye. Because white people eat black people and they say we couldn't go to Australia because they make our body out of they make soap out of our body. Mwen m konprann ke li di ke.

Ou konn Ou konnen Nou yo Nou prefere tiye pa yon etranje ke tiye pa pwòp san nou e anpil ayisyen toujou di sa sitou ayisyen kap viv repiblik dominikèn yo anpil nan yo toujou di ke pito ke se an repiblik dominikèn yo mouri olye ke se ayisyen parèy yo an ayiti yo rete pou ke se ayisyen parèy yo kap fè yo mal kap tiye yo ankò donk se sa ke yo menm yo te di pito ke yo mouri se etranje ki tiye yo olye ke se pwop frè olye ke se pwop san yo kap tiye yo.
E yo te pran risk la. E ale an Ostrali.
Kitem di w. E m ka dekri sa, m ka eksplike sa tankou yon bagay soti nan lanfè Ale nan paradi, se konsa m ka eksplike w evènman sa, trajektwa sa, pakou sa, soti nan lanfè pou ale nan paradi.
The life in Australia has been so good. Paske lavi an Ostrali te tèlman bon.
We got a good education. Yo te jwenn yon bòn edikasyon. You know, development.
Edikasyon de devlòpman.
Me, myself, I'm a rapper. I started my music. Mwen menm antanke yon rapè m kòmanse. Music career.
Karyè mizikal mwen. Australia. Yeah, I started my motivation and inspiration speaking. E mwen te kòmanse tou motivasyon epi diskou.

Anpil moun reyini epi moun ap pataje eksperyans yo, yon jou moun ki reyisi oubyen lidè vin pataje eksperyans yo avèk lòt moun kote ke gen yon echanj de pakou, d'eksperyans, donk pataj de konesans, donk sa rele TEDxTalk, donk si w ekri l sou youtube oubyen sou google wap jwenn li, TEDxTalk,

Tok. Donk, sa l ekri yon lòt fason, men jeneralman se Ted, T-E-D-X, epi T-A-L-K.
So which became sensation, I've won so many awards. E m gen, m gen anpil pri, m, m genyen, ganye anpil pri. But then, it was just that call, man, like, I'm doing all this amazing thing for this way developed country. E m fè tout gwo bagay sa yo pou peyi ki devlope yo, And it was as I was telling you before, it was. Janm sot ap di w tal e avan an. When I went to East Timor and I was received by the president. Nan yon zòn, bon East Timor m pa konn ki zòn sa, e te Prezidan an te resevwa l lakay li oubyen m pa konnen nan palè a. Bon li te rankontre prezidan. I was like, oh, man I was treated like Jay-Z there. E yo te trete tankou Jay-Z la a. Bon m pa konnen zòn sa ki nan ki peyi li ye, petèt an Ostrali. And you know, it was just so great and then. Li te vrèman manyifik, jenyal. Before me performing, I. Avan ke m te pèfòme, donk m kwè nan kòmansman li te di sa, avan ke m te pèfòme. Said put the Burundi flag up. Li te di, m te di, leve drapo Burundi a, mete l, kòman m te ka di sa an bon kreyòl, plandye l, drapo Burundi a pou mwen.

Ale
o Burundi
ay devlope peyi w. Yow istwa sa tèlman enspirant, pandan ke li pral pèfòme, li mande pou yo mete, pou yo ise, avan ke li pèfòme, pou yo ise drapo Burundi a pou li. E pandan ke lap gade drapo Burundi a kap ise, Se tankou yon zanj Bondye ki pale avèk li ki di, Pitit mwen, sa w ap fè la? Retounen nan peyi w al devlope peyi w. That's how I ended up coming to Burundi. Men kòman li te retounen, li te twouve l. Li te retounen o Burundi. And my dream for Burundi is to transform Burundi. E rèv mwen pou Burundi se pou m transfòme Burundi. E nan menm pati kote ke jèn Fabrice ap pale de drapo, nou nan mwa me, bon m pa konnen kilè ou menm ou pral gade videyo sa, sa raple m ke, sa raple m de, Drapo Ayisyen an ke 18 me, tout jèn atravè lemond, tout moun atravè lemond tap ise. Men, kesyon map poze m, eske pa gen yon zanj Bondye ki pale avèk yon grenn jèn, menm jan avèk jèn Fabrice? pou te kapab di l tounen vin fè yon bagay an Ayiti. Men malerezman mwen pa t fete fèt drapo, mwen pa t flote drapo, paske drapo pa m nan se nan kè m li ye. E si ke mwen pran desizyon, Partaje de enfòmasyon konsa avèk nou se Yonn nan motivasyonm se fèt drapo a ki banm plis motivasyon eske pa gen yon jèn ayisyen ki touche pandan 18 me sa pouki ta di bon yon jèn dyaspora te ka fè menm jan ak Fabrice m panse ke gen pli de ki genyen menm motivasyon avèk Fabrice, sa ka rive ke yo poko jwenn chans pou yo konkretize rèv ke yo genyen, pwojè ke yo genyen pou Ayiti. Ann kontinye.